Plezi pou nou pale w de yon maladi ki kouran lakay medam yo ki se fibwòm iteren. Se fibwòm moun fè lan matris ok ou kapab di l konsa. E kisa ki koz maladi fibwòm nan menm? Ki siy avèk sentòm ou kapab resanti pou konnen si w soufri maladi fibwòm? Kiyès moun ki sijè a soufri maladi sa, sètadi moun ki a risk yo? E kòman maladi sa li menm li kapab transmèt? E premyèman depi w pale de fibwòm, Tout moun wè se yon ogmantasyon de volim, se yon mas, se yon boul, si w ka di l konsa. Men pou langaj syantifik la, yo di tou senpleman se yon tumeur benigne ke l ye. Sètadi ke l diferan de yon tumeur maligne, donk li pa kansè, ok. Donk si gon entèvansyon chirivikal ki fèt, fibwòm nan l pap rejenere ankò, ok. Donk fibwòm nan nòmalman ki sa k koz li? Li toujou difisil pou syantifik yo releve yon koz. fondamantal pou maladi fibwòm nan. Sepandan, yo estime ke li genyen yon koz anviwònmantal ladan l. Pa egzanp, gen de peyi, sitou lè peyi afriken yo, genyen tou peyi kote ki sitou bay moun nwa yo, yo remake plis ka fibwòm lakay jan de medam sa yo. Dezyèmman, se yon faktè jenetik. Si manman ou te fè fibwòm, li posib tou pou ou menm pitit li ou fè fibwòm. Se vre, sa pa di ke jeneralman, kategorikman, w ap fè fibwòm, men genyen yon posiblite ki elve pou ou menm antanke pitit fi ou fè fibwòm. Twazyèm faktè lan se yon faktè estwojenik. Estwojèn se yon òmon ki sekrete lakay medam yo inikman. Donk, estwojèn lan lè l sekrete an grand kantite lakay medam yo, si te gen yon selil ki te deja sibi mitasyon pou l vin transfòme an fibwòm, donk li favorize ogmantasyon l. Ki siy avèk sentom ou kapab resanti si ou soufri maladi fibwòm? Premyèman, se yon ekoulman, yon ekoulman, yon dlo k ap soti nan vajen ou. Se vre, li diferan de yon yon ekoulman ki kapab soti de yon enfeksyon, anfèt, li pa gen movèz odè, men kanmenm li vrèman jenan. Dezyèm bagay lan se yon bezwen frekamman pou al fè pipi. Ki sa k pase? Se lè fibwòm nan kòmanse gwo, donk li konprime vesi a. Li kapab menm konprime irèt la tou ki vin rann ke moun sa li menm li konstipe. Sa ki pi dur lan se yon doulè abdominal. Anba ti vant moun nan ap fè l mal. Se yon doulè ki vrèman atròs, yon doulè ki vrèman dur e li diferan de doulè règ paske li menm li dire plis tan. Kisa ki jennen medam yo ankò se yon menoraji. Moun nan gen règ ki dire pliske 10, pafwa menm 15 jou. E nou jwenn plent sa yo anpil nan Sante Lakay, n ap di w ke si ou remake règ ou dire anpil tan, donk ou oblije kouri wè yon jinekològ. Ou pa janm konnen kisa ki kapab alabaz. E an dènyeman, dènyèman anfèt, se yon pwoblèm de fètilite. Donk tout moun konnen ke depi w soufri fibwòm, li rann kapasite pou repwodui enpe difisil. e sitou si fibwòm sa ta vin gentan ogmante de volim, si w pa gentan kouri wè yon jinekològ, li pral ba ou anpil pwoblèm pou fè pitit. Sa ka rive ou ansent, ou toujou tonbe ansent, men ou fè anpil avòteman a repetisyon. Donk fòk ou pran anpil prekosyon nan sa ki gen a wè avèk maladi fibwòm. Kiyès moun ki a risk? Kòman ou kapab fè prevansyon kont maladi fibwòm? Doktè Mickenzy pral eksplike w an detay.
Ki moun ki plis riske pou ta gen maladi fibwòm yo? Tout fanm ki nan laj pou fè pitit, yo kapab gen maladi sa ke yo rele maladi fibwòm nan. Yon fanm ki se Afwo-Amerikèn oubyen yon Afrikèn, li gen 3 a 4 fwa plis chans pou l ta gen maladi fibwòm nan ke yon fanm ki fèt nan peyi Ewòp. Si yon fi genyen manman l ki te soufri maladi fibwòm deja, li menm li gen anpil chans tou pou li vin genyen maladi sa ke yo rele maladi fibwòm nan. Yon jèn fi ki poko fè pitit, li kapab toujou wè ke lè lal lopital e ke yo di ke li gen maladi fibwòm nan. Paske depi fi a poko fè pitit, li gen anpil posibilite pou l ta gen maladi fibwòm nan. Byen ke se pa souvan le ka. Faktè de risk maladi fibwòm. Faktè de risk se sa ki kapab favorize maladi fibwòm nan. Sa ki kapab favorize maladi fibwòm nan se yon obezite. yon surplus de pwa e ke lè fi a bwè plis ke 2 vè alkòl nan yon jounen. Tout sa yo kapab fè ke fi a vin genyen sa yo rele yon fibwòm. Nan kad prevansyon ki kapab ede ke yon fi li pa atake pa maladi fibwòm, se ta yon aktivite fizik, ke fi a toujou rete nan eta daktivite fizik, ke li toujou ap fè spò, spò, anpil spò. Paske, talè a nou sot di ke yonn nan faktè ki favorize maladi sa ki rele fibwòm nan, se ta obezite, surplus de poids. Donk, yon fi ki an eta daktivite fizik, ki toujou ap fè spò, li p ap obèz, li p ap pran anpil pwa e ke sa pèmèt ke li pa atake pa maladi fibwòm nan. Nou konnen ke grès kòporèl li favorize pwodiksyon destwojèn, e oestrogèn nan li menm li fè kwasans fibwòm nan li vin fè ke lè w lè fibwòm nan kòmanse ap parèt li pèmèt ke fibwòm nan vin gwo vin gen plis gwosè sa di grès kòporèl li fè ke pwodiksyon oestrogèn e ke li fè ke vin genyen fibwòm donk toujou an eta pou ap fè anpil spò. Yon sèl mwayen pou ke yon fi pa ta janm gen fibwòm nan vil, se ta yon isterektomi. Isterektomi, se yon anlèvman konplèt de uterus fi a, sa ke nou rele matris la.